Nan pwogram Biden nan, anpil moun gentan vwayaje kite peyi Dayiti paske yo gon fanmi ki te gentan aplike pou yo. Moun ki pa gen fanmi ki gen bon kè ki pou fè sa pou yo, Gen yon fason yo ba nou ke nou kapab jwenn yon sponsò pou kont nou. Menm si nou pa gen yon moun ki pou fè sa pou nou, nou menm nou kapab aplike al chèche yon paren pou kont nou san nou pa bezwen moun ki pou fè sa pou nou. Tou senpleman ou bezwen gen yon bon telefòn Android nan men w pou fè sa. Nan videyo sa mwen pral montre w kòman wap kapab jere tèt ou pou kont ou pou jwenn yon sponsò, pou jwenn yon paren chak 15 nan mwa a. Chèche gen yon bon telefòn ebyen wap kapab jere tèt ou aprè ou fin gade video sa. Pwoblèm sa fini, wap vwayaje san ou pa bezwen gen yon moun ki te fè sa pou ou wap jere tèt ou pou kont ou. Si se premye fwa ou tonbe sou video sa, bal yon grenn like. Wè jou anba video sa wap wè yon bouton make s'abonner oubyen subcribe pezel wap vin jwenn yon ti klòch, aktive ti klòch la retirel nan pèsonalize metel sou tout.

Ok, pou jwenn sponsor a, pou jwenn sponsor pou tèt ou, chak 15, ou konnen se chak 15, men kòman wap fè sa, wap prale sou Google, klike la, sou Google, wap ekri Welcome US. Connect oubyen w make Welcome US, Haiti, depi w make l wap rive ladan dirèk kòm mwen menm mwen gentan wè kote ki make Welcome US, Haiti a li te deja make ok li te deja make map teke dwèt mwen sou li imedyatman li voye m sou paj sa sou paj ki make Welcome US anlè a ou kapab teke dwèt ou sou li men ou wè yon kote ki make Welcome US, Connect la kote k make sponsor a map teke dwèt mwen sou la sou li la ui ok nòmalman mwen teke dwèt mwen sou li la epi paj la vin parèt konsa jan map gade a sou si paw la pa parèt konsa konnen ou pa rive se pa sou li ou ye fòk li parèt konsa ok ebyen ou gade paj la ou wèl konsa. Wè la se enskripsyon pou parenaj, moun ki vle vin paren, moun ki vle sipòte, ki vle bay sipò yo kòm paren, yo kapab enskri la. La nou menm se pa sipò n ap bay, se chèche n ap chèche paren, se pa paren, se pa parene nou vle parene, se chèche n ap chèche yon paren, yon moun ki pou sipòte nou paske nou pa gen moun, nou pa gen sipò, nou pa gen moun ki pou aplike pou nou. Ki sa n ap fè? Nou wè twa ti ba ki sou bò dwat la anlè a. W ap teke dwèt ou sou li. Ok. Li vin, paj sa vin parèt, afiche devan w lan la. Nan tout sa yo la, ou prale nan twazyèm pozisyon. W ap wè yon kote ki make, Ki nou sòm? Kòman ede? Twouve des resous. La w wè l make dènye a. Byen nou prale nan twouve de resous. Kibò nap teke? Nou pap teke dwèt nou nan twouve de resous la dirèk. Wap wè kote ki make pou lè kòmanditè. Pou lè kòmanditè ou wè gon ti sin tcheke, yon ti ve ki parèt devan l. Se sou ti sin tcheke sa, sou ti sin ve ki parèt devan an wap teke dwèt ou sou li. Epi li vin tèt anba. La ou wè l make. Paren Dikrenyen, paren de Kiben, Ayisyen, Latino Ameriken. Byenvni o Kòmanditè di Kò Kò Sponsò. Oubyen kounya kisa wap fè? Wap klike nan dezyèm pati ki make Paren de Kiben, Ayisyen. Latino amerik latino ameriken ok ok li fin baw yon paj konsa li fin baw paj sa konsa wè ap li ap li bagay yo wè li si ou swete antre an kontak avèk de kiben e de ayisyen de nikaragweyen Ou des Venezueliens cherchant le refuge aux Etats-Unis veye enskri sou Welcome Connect si wap chèche konprann men la yo vin diw ankò si wou chèche yon paren la nou menm se yon paren nap chèche paske nou pa gen moun ki pou aplike pou nou nap chèche yon paren sa nap fè nap Klike dwèt nou sou zouti ekriti ki an wouj ki make Randevou isi pou an savwa plis. Ok. Li di si vou chèche en paren, randevou isi pou an savwa plis. Klike dwèt mwen sou li la. Ok Nòmalman m teke dwèt mwen sou li Li mennen m dirèkteman nan son paj Ok sou paj sa li mennen m nan la E kisa m ap fè M ap pase dwèt mwen M ap chèche Ok La ou wè li make Inscrivez-vous sur Welcome Connect Inscrivez-vous sur Inscrivez-vous sur Welcome Connect. Ok, nap gade toujou. Sa nou pral fè pou nou ka konprenn pi byen. Nou prale an ba net. Nou pral ki sa nou pral fè? Nou pral tradwi paj la. Nou pral chèche tradwi li. an kreyòl paske gon kote yo ba ou pou tradui l an kreyòl. M ap gade si m wè kote a. Gon kote yo ba ou la pou te tradui l an kreyòl. Bon, m pa wè kote a la, ban m gade toujou. Ok. M pa wè l toujou.

Ok, ou ka antre la. Bon nou an nou pral nan pati kreyòl la. Nou pral antre nan pati kreyòl la. Li di, asire, asire w ou tcheke paj sa, sa a, 15 nan chak mwa a pou gen yon chans pou w enskri sou Welcome Connect. Chak 15 ou dwe teke, ou dwe vin sou paj sa a chak 15. Kisa n ap fè? N ap teke dwèt nou pou n al gade yon bagay, n ap klike sou Enskri sou Byenvni se konekte. Ok. Bon. Ok. Li vin parèt konsa la. Kisa n ap fè? Mwen pa konprann bal tradwi bon. E la yo banm kote pou mwen. La yo banm kote pou mwen tradwi la. Map chèche kreyòl ayisyen. Echèn. Map chèche H. Map chèche ayisyen. H. An kreyòl. Ok. Jan m vin mete l sou kreyòl pou m ka pi byen konprann. Kounye a ki sa m ap fè? Tou wè ki make pwogram w ap aplike pou li. Pwogram w ap aplike pou li a. Ou teke l la. Ok, kounye a la ou wè kote ki make Ayisyen an. Nan dezyèm pozisyon anba etikèt ou la. Ok, se la w ap klike li 15 nan lè yo ban nou pou nou vin sou paj sa, sou sit sa. Ebyen n ap jwenn li ouvè. Lè sa, se la n ap klike e pou nou ranpli tout sa yo mande pou nou ranpli yo. Ok Se konsa pou aplike pou tèt ou pou ou jwenn ou paren, ou moun ki pou sipòte ou. E si ou pa gen moun lòt pò ou Etazini ki pou ede ou. Se konsa pou wap fèl. Ok? Mwen konseye nou byen li tout sa nan fè, byen li tout bagay. Si nou pa konprann lang lan, nou kapab tradwil an fransè. Li an kreyòl pou n kapab konprann tout sa n ap fè pou n pa fè erè. Ok. Mwen espere ke ti videyo sa te fè nou plezi. E pa bliye abone ak chanèl la, pataje videyo sa pou l kapab rive jwenn plis moun toujou. Anpil love pou byen map kite yon yon link yon link nan description video sa ou byen sou ta vle antre sou link sa ou kapab antre pase pa link sa tou ou kapab al enskri tèt ou anpil love mwen renmen nou anpil a la pwochèn pou yon pi bèl pi bèl pi bèl video tchao.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est la seule façon de nous aider à grandir dans la communauté.